Hello everyone, I hope you are doing good Salut tout moun, m espere n anfòm Welcome back to your English course which is Langue Mac Method Byenvini ankò nan kou anglè nou an ki se Langue Mac Method kote w ap kontinye aprann anglè w ak bon jan metòd ok Today we're gonna talk about question words in English Jodi a nou pral pale de mo entewogatif an anglè sètadi mo w itilize pou w poze kesyon an anglè ok Vwala Here we have main question words ok prensipal mo entewogatif W pral wè ansanm mo entewogatif de baz ou jwenn an anglè. Donk gen lòt toujou men lòt yo e ou pral wè yo fòme a pati de plizyè nan sa yo ki la ok. Donk sa yo se ansanm mo entèwogatif de baz nou jwenn an anglè ke n ap wè jodi a ok. Vwala donk ou pral wè yo eseye poze kesyon avèk yo epi wè kòman ou kapab reponn kesyon yo tou sa ok. An pasan si w nouvo sou chanèl la pa ezite abòne sa ap fè nou plezi like videyo a e pa bliye ede n pataje l lè w fin gade l ok deja mèsi anpil ok. Let's get started An nou kòmanse Main question words ok Prensipal mo entèwogatif ok Ki genyen an anglè Premye nou genyen la Nou genyen What What What ki vle di Kisa oubyen ki ok Kòm egzanp nou di What is your name What is your name What is your name Kòman ou rele Ki non w ok Donk li kapab tradui pa kòman tou lè w di moun nan kòman ou rele ok. What is your name? Ok, kòm eleman de repons, nou ka di, My name is, My name is, Mwen rele, ok, non m se, ok, ki non w, ok, non m se, Salva, My name is Salva, isi w ka mete non w. Dezyèm nou genyen se which. Which ki kapab tradui pa ki oubyen ki sa tou. Ou pral wè diferans ki gen antre yo talè, ok. E kòm egzanp nou gen Which color do you want? Which color do you want? Ki koulè ou vle? Ok, ou mande moun nan ki koulè li vle. Which color do you want? Pwononse l which, ok? Kòm repons nou gen, I want the, I want the red, ok? M bezwen wouj la, se wouj la mwen vle. I want the black, black, ok? Se nwa mwen vle. Red vle di wouj, n ap gen pou n pale de koulè tou sa. An anglè, diferan koulè, ok? Black se nwa, ok? Vwala, diferans ki gen antre yo. Donk, nòmalman nou itilize tou de, se pou w pale de choz, pou w mande enfòmasyon sou yon bagay kèlkonk. Watt la li menm avèk watt la e lè sa gen anpil bagay ok anpil anpil bagay enòmeman de choz ok avèk watt pa egzanp mwen di moun nan what is your name ki non ou ok kòman ou rele pami tout non ki genyen nan mond lan ki non yo ba ou egzakteman ok which la li menm kapab gen anpil bagay men avèk watt la e se plis kapab gen anpil bagay men avèk which la gen yon ide de chwa se tou kòm mwen wè plizyè bagay m ta di kisa ou vle nan sa yo donk ki chwa ou. Ok nan ansanm bagay sa yo ki chwa mwen di which color do you want la se tou kòm nou ta wè 2 mayo tout on ansanm de mayo dif ki gen diferan koulè de mayo epi m ta di w ki koulè nan mayo sa yo w vle donk la w pral chwazi yonn ok se sak fè nou di w gen yon ide de chwa avèk which la ok m ta di ki makè ou vle ki plim ou vle ki kaye ou vle donk pami tout kaye sa ou wè la ki kaye ou vle ok la gen yon ide de chwa kisa w ap chwazi nan sa ok. Vwala men avèk wat ki pa konsa ok mwen jis diw e ki non ok pami tout non ki gen nan mond lan ki non yo baw egzakteman men wotch la li menm ou wè yon ide de chwa se tou kòm ou wè yon ansanm bagay wap mande moun nan kisa li vle nan sa ok kisa lap chwazi kisal vle ok vwala se enpe sa diferans lan ok konnya an nou pran hoo hoo. Who ki vle di kiyès oubyen ki moun ok Who ok tou le twa sa yo nan tou le twa sa yo W ap silans pa pwononse W ap mwen pa e di wou wou non se who Who who who who ok w al nan H la dirèk W a silans mwen di ok Who di who. Who, who, ok, vwala. E nou genyen nou kòm egzanp nou di Who loves you? Who loves you? Kiyès ki renmen w? Ok. Who loves you? Ok. Who loves you? Ok. Kiyès ki renmen w? Kiyès nan yo ki renmen w lan? Ok. Kòm repons nou gen Jack. Ou ka senpleman di m men kiyès. Ok, Jack. Men tout fraz la se tap Jack loves me ok kiyès ki renmenw lan se Jack ki renmenm nan ok Jack loves me ok vwala e answit nou gen whom whom ki vle di kiyès oubyen ki moun tou ok whom kòm egzanp nou gen whom do you love kiyès ou renmen kiyès ou renmen nan yo whom do you love ok e repons lan m ka senpleman bay non moun nan ok Jane Jane. Men tout fraz la se I love Jane kiyès ou renmen nan yo se Jane mwen renmen ok mwen renmen Jane ok I love Jane ok konnya an nou wè ki diferans ki gen antre yo ok who ok lè nou poze kesyon avèk who repons lan se ap sijè a ok nan lòt fraz ou pral genyen an ebyen repons e kesyon avèk whom nan se ap sijè l ap jwe wòl sijè e sou ta bay fraz la konplè e nan Repons ou pral gen an. An nou eseye konprann pi byen. Pa egzanp, mwen di, Who loves you? Kiyès ki renmen w lan? Jack, Jack, Jack loves me. Ok, sijè a la nan fraz sa se Jak. Ok, se Jak ki fè aksyon renmen an. Donk, eleman repons mwen bezwen an, ebyen se wòl sijè l ap jwe la. Ok, Jack loves me. Se Jak ki fè aksyon renmen m nan. Ok, donk Jack. Ok, m ka senpleman reponn Jack. Ok, m pa reponn. E konplètman m ka reponn Jack ok. Kounye a avèk whom li menm, repons lan, e eleman de repons lan se y ap konpleman, l ap jwe wòl konpleman si m ta gen tout fraz la konplè ok. E pa egzanp mwen di whom do you love, kiyès ou renmen, kiyès nan yo ou renmen ok. Jane, lè m ap reponn konplètman m ap di I love Jane ok, se Jane mwen renmen donk. Jeanne la se pa li ki fè aksyon an ebyen li jwe wòl konpleman ok li sibi aksyon an ok donk eleman de repons lan la se wòl konpleman li jwe ok lè kesyon an poze avèk who men lè kesyon an poze avèk who eleman de repons lan se wòl konpleman lap jwe ok vwala m espere li klè pou ou men nan pale avantaj ou genyen sèke nan pale tout kote ou kapab itilize who whom Ok tout kote ou kapab itilize home nan ou kapab ranplase l pa who nan pale ok lè map pale m ka senpleman di who do you love ok who do you love ok ki pap pwoblèm ok nan pale ok se yon erè l ye gramatikalman se enkòrèk men nan pale blan yo natif yo itilize l san pwoblèm ok donk si wap pase yon egzamen li enpòtan ou konn ti diferans sa mete w okouran de li la pou respekte l ok nan yon tès egzamen men nan pale si wap pale avèk yon zanmi w ok m ta di w

It's mine se pam li ye. Men konnya si map bay non yon lòt moun li pou li m ka di It's epi m senpleman mete apostwòf S aprè non moun nan It's Johns se pou John li ye Se pou Jane li ye It's Janes mwen senpleman mete apostwòf S aprè non Jane nan ok vwala. Ok, answit nou gen, were, where, where, were, where, ok, ki vle di ki kote, ok. Pa egzanp, nou di, Where do you live? Where do you live? Ki kote ou abite? Ki kote ou ap viv? Ok. I live in, la w ka reponn, I live in, epi w di ki kote ou abite. I live in Gwomòn. M abite Gwomòn. Ok. Vwala. E, apre sa nou gen, why, why ki vle di poukisa. La, ou bezwen konn rezon ki fè yon bagay rive fèt, ok. Why Why do you love Jane Poukisa se Jane ou renmen Poukisa ou renmen Jane ok Why do you love Jane Poukisa ou renmen Jane ok La m ka bay rezon an ok M ka itilize because ok Because Because ok Because she is so beautiful Paske li trè bèl M espere ou rive wè tout bagay. Because she is so beautiful paske li trè bèl ok donk se poutèt sa mwen renmen l ok m ka senpleman m te ka reponn konplètman mwen di I love Jane I love Jane because she is so beautiful men m ka senpleman kòmanse pa because because she is so so beautiful ok vwala paske li trè bèl answit nou gen when when ki vle di kilè ok kilè tèl bagay fèt ok pa egzanp mwen di when were you born. When were you born? When were you born? ki vle di, Kilè ou te fèt? ok e Nan ki ane kèlkonk ou te fèt? ok When were you born? ok I was born in M te ka senpleman reponn in epi m di menm moman mwen fèt la. ok Oubyen mwen ka reponn de manyè konplèt, mwen di I was born in. In 1998 ok e isi la wap di chak separeman ok map di 19 la apa epi apresa m di 98 donk nou te aprann konte deja tcheke leson sa sou video a ok kote ou te aprann konte jiska 1000 ok donk la wap ka di 1998 ok mwen fèt an 1998 ok oubyen si se an 2003 pa egzanp mwen ka di e. Isi w ap di 2003 menm egzakteman an angle, Two thousand three, ok, I was born in two thousand three, ok, n ap gen pou nou aprann konte rive pi lwen, ok, vwala, nou te rive nan mil deja, ok. Anfen nou gen how, how ki vle di kòman, ok, kòman, vwala, how, how are you, how are you, kòman ou ye. Ok e kòm repons nou gen I am fine ou ka reponn I am fine oubyen I am not fine ok mwen byen mwen pa byen etc ok. Vwala se te video n pou jodi a ok donk e nap wè nan pwochèn video pa bliye like video a e abòne sou potko fè sa epi Ede n pataje ok. Nap re wè nan pwochèn video a. Al gade pwochèn video a kote ou pral wè ansanm mo entèwogatif e konpoze oubyen derive de sa yo ok. Thank you so much, see you soon.